Bonjou bonjou bonjou fanmi yo kòman nou ye kòman aktivite yo ye nou espere ke tout bagay byen pou ou e sa nou pote pou ou jodi a si ou sonje ke nou te fè yon videyo nou te pale ou ke Panama e genye yon yon desisyon ke ou vle pran men ki yo pot ko Vrèman fikse gen yon desizyon fikse sou sa kote ke yo te pran yon yo te deside ke moun e ayisyen kap pase la kay yo e yo fò yo ta kapab e e viza pou yo e fè skal la kay yo donk Erezman pou nou, Panama ta sanble l tounen sou desizyon sa a. Donk, se yon bòn nouvèl. E se enfòmasyon sa nou pote pou ou avèk lòt detay. Donk, san ale pi lwen, nou mande ou pou ou abòne avèk kanal la, ede nou avanse e pataje videyo nou pou plis moun kapab konnen ke. Kanal la epi mande fanmi w zanmi w abone avè nou epi aktive siy notifikasyon an pou nou kapab genyen enfòmasyon lè videyo nou yo soti donk san pli ta deja nou di w lan donk panama tounen sou desizyon li kote ke Yo te kòmanse ki panse ki pou yo ta kapab fè Ayisyen e pran sa yo li viza pou yo kapab fè skal lakay yo. Donk, erezman, sa pa fèt ankò. E ki yon ti jan pi bon pou nou paske nou konnen e... Bò lakay bagay yo pa bon e anpil nan nou nou oblije jete nou nan seri de peyi pou n al chèche yon ti lavi miyò. E lòt sa ankò nou pote pou nou. Donk, si w ap sonje tou, nou te pale w de yon vaksen ke Larisi te. te vrèman t ap teste ki te vrèman bay rezilta avèk 90 pousan. Donk, yo te nan faz de tès yo. Donk, twazyèm faz de tès lan, donk, e l ap fèt nan mwa out la k ap vini. Donk, e nou espere ke ni e ba yo pote bon rezilta. K ap bon pou tout moun. E le Brezil tou, aktyèlman yo gen yon tès y ap fè e sou. Yon vaksen ke la Chine avèk Brezil antann yo pou yo travay sou vaksen sa antre yo 2 a. Donk osito ke vaksen sa ta bay yon rezilta avè 100 pou 100, Brezil ap gen dwa pwodui vaksen sa menm jan la Chine ap gen dwa pwodui li. Donk kap bon pou imanite. Nenpòt peyi, nenpòt peyi ki fè yon dekouvèt, yon vaksen ki bay bon rezilta, l ap bon pou lemond. Donk, se sa tout moun ap chofe pou ki rive paske nou tout nou bezwen sa. Lòt bagay ankò nou ta vle di ou, donk n ap wè ke nou rezime anpil bagay sou videyo sa a. Nou pa vle fè ti bout video ti bout video donk enfòmasyon yo nou vle pataje yo ansanm avèk donk sa nou konnen ankò donk pou anpil fanmi anpil zanmi ki te gen pou kite Ayiti oubyen ki te gen pou ale nan lòt peyi. Donk e nou kwè ke pou isit la e Brezil e yo te pretandi ke vòl yo gen pou reprann an Out. Pi presizeman e m kwè 7 Out si m pa bliye. Donk e vòl yo gen pou repran. Donk nou poko konnen. Koman sa pral fèt donk moun ki gen pou ale Giyàn, moun ki gen pou ale Panama, moun ki gen pou ale lòt peyi, moun ki gen pou al fè tretman Kiba, donk nou pa konn koman sa ap fèt, koman peyi sa yo, ki desizyon y ap fèt, men nou konnen kowonaviris sa bay anpil anpil pwoblèm nan monn nan, donk n ap eseye rete enfòme, ositou gen yon bagay ki sòti n ape fè w konnen. Toujou rete konekte avè nou e pa janm bliye abòne avèk kanal la san fòs ou san ou menm nou pap ka avanse rete branche nap vini avèk plis enfòmasyon pou ou si tou gen enfòmasyon ki tou.